Ou pa kòman m fè konnen. Non freo wap fè yon bagay pou mwen jis mwen menm e mwen menm ak mwen menm ak demwazèl ki te kanpe n tap pale jis m pat wè moun kote m nan kòman w fè konnen. Ebyen kounya la ou wè sa m tap di w la? Ou pa bezwen mande m kòman m fè konnen. Si w wè m konnen e paske m konnen. Ah freo fò w di m nan ki sòl deyò a wi paske mwen menm non mwen menm m pap ka asepte w nan kay la konsa oh.

Ou se yon. Si pa egzanp ou konnen yon moun atake w nan lari a tout bon vre li ka fè w yon mal ki ka koute w kòb ki ka mennen w lopital, m ap aji. Men, depi m konnen se frekan w ap fè nan lari a m pap janm fè anyen pou ou. Èske fason m ye a li bon pou ou oubyen li mal pou ou? Gou manman ou di la m pa ka konprann. Kòman si yon moun ap boufte figim nan lari yo pap di anyen si epou bay al lopital wap aji kòman sa.
E ou konnen trè byen ou se yon moun ki ou se yon moun ki soupret anpil ou sou moun m pa pa nan di soupret ou sou moun fò chanje tanperaman ou fò e bon mwen menm mwen di nou fòk ou fin bat ou èske fason m ye a Si papa m te konsa ou panse ke l tap mouri? Freo, wap pale yon jan, wap pale yon jan avè m la, m pa ka konprann ou. Koman m soumoun nan? Koman m soumoun? Jis soumoun ap pale avè m pou m pa reponn li? Enben se sa wap di m soumoun wi. Ok, fò chanje. Bon, olye koute ou menm tou fò chanje paske m pa renmen abiman sa wap mache nan lari a.

Pa jou ko jwenn yon grenn moun non. Sa fè lontan li bon kote yo tout aji pou kòmanse pa jwenn yo lap panse.
Oh gon bagay m paka konprann la frè m frape pòt la li pa menm tèlman ouvri pou li li nik mwen nik rete m nik wè l devan rido a m pa m pa wè lè pòt ouvri non gon bagay m paka konprann epi tou lap mache yon jan m paka konprann hum hum map konnen wi li konnen yon ti soumoun wi map konnen li poko di m soumoun.
Ap wap bay bon sa. Yo banm di yon grenn bagay. Ou apre jodi a la, mwen menm, depi, ou wè depi se moun ou kontre ki abiye konsa nan zòn nan la, gen respè pou ou. Gen respè pou ou. Paske ou wè, si wap pouse kò ou, e ou kap wè l wi. Nou menm nou kap avè w kou. Mesye, mesye m pap ba nou manti. Kòm m wè e koulè dèy nou pote.

Ebyen map tann nou a lòd nou kòm petèt li ka miyò pou. Merite kalot wi.
Non ou pa bay bak dife. Mwen menm. Bon pou petèt sa klemoto misye ap fon mwa nan nou. Pa tande. Fanmi ale kite moto a kanpe la. Bon map kitel la mpa ka manyenm. Se sam di nou mesye. Sin vòlè mpap ka vòlè moto pam nan mwen menm. Se sam di nou mesye.

Yo, bon ba, bon bagay tou, misye son nèg ki black anpil wi men. Oh, misye move wi papa.
Si se nan zòn nan misye rete, misye ka avè nou wi papa. Zoe. Ki sa n panse la? Wè, depi misye pase la ankò men nap, nap, nap pran tèt li wi. Nap pran tèt misye, nap fè misye avè nou. Fason misye pale a, misye brav tou. Misye ap ka ede nou jere bagay yo. Ti gason nan li twò fò. Wa, monchè, misye brav wi papa. Misye fò pote boure sou mwen la, m pap ba w manti menn. Ah, m pap ba w manti.
Wè, wè la. M te ka plen figi misye ak alo tou. Mwen si son nèg nèg la ap monte kòl mwen nèg la pa gen presans mwen nèg la e paske nap chèche moun toujou pou met nan baz la ki fèm pa frape misye mwen ap raple jodi a la depi m ta kwaze yon lòt moun konsa ankò menn ayayay nèg la kon ou wè jodi a ou bay misye 2 kalòt ou wè depi m kwaze yon nèg ankò e ki nenpòt 3 kalòt nèg la pran depi nèg la pale konsa menn.
E banm di kijan se la nap pran misye ou byen frape. Ou wè depi n kwaze misye ankò nap tou pale avèl. Gade sa m di la. Yon bon tèt li epi.

Gade m byen, gade konpòtman m, gade stil m pou w wè si m sanble yon fanm baz. Mwen diw gadem byen pou wè sim sanble yon fanm baz epa m diw. Banm diw ou mwen menm ou wè kòm ou menm ou te gon konsèy pou mwen swa yon konsèy oubyen sal te ye a m pa konnen mwen menm grenn konsèy kem ta ba ou mwen t te ou menm m te met jezi nan lavi m. Ki afè jezi sa wap pale la. Ki afè jezi map pale w la. Wi apresa jezi an m konn jezi an premye vre men apresa.

Ou pral soti lakay mwen pou m gentan konn sa, m bon m pa pa konn. Ou menm ou menm lè w pa wè m m pa konn. Kòm ou di sa m pral prepare paske fò m ale, fò m ale bon. Fò n fè jodi an la fò n fè tout sa n konnen pou n pran espri sa.